Martine Moïse ki fè yon deklarasyon devan tribinal nan Florid. Ou remake yè nan emisyon an m tap di ke Martine li dwe prudan nan sa lap di paske la se lajistis kap fèt son pwosè e sa se yon pwosè istorik ki lanse e malerezman yon pwosè konsa an tout lojik ki ta sipoze reyalize an Ayiti paske se an Ayiti yo touye prezidan nou Jovenel Moïse alòske se aletranje Pwosè a oblije ap fèt paske an Ayiti se rara kap fèt, son jistis ki depatcha ke pèsòn pa kwè ladan l. Dayè menm Martine Moïse te di ke li menm li pap temwanye devan lajistis ayisyèn paske l pa kwè nan jistis ayisyèn nan. Son fè e pa gen ankenn ayisyen jodi a ki kwè nan jistis ke n gen la paske son jistis pouri, son jistis chaje vòlò ladanl, son jistis ki mare sosis li ak Izo, dayè se Izo ki fè yo pa ka chita nan biwo santral ke yo te genyen, son fè. Sepandan, poukisa mwen pale de ipokrizi nan milye ayisyen? Oubyen se pa ipokrizi se pito yon konfirmasyon? Yon konfimasyon de sa anpil nan nou tap imajine oubyen tap panse. Konfimasyon ki vle di ke Jovenel Moïse asasine par l'ekip, par le clan du phtk et ses alliés bien sur. Phtk en fanmi et alye. Se yo t manje Jovenel. Men puiske chaje tafya atè nan zòn nan swadizan nèg de l'opposition bouda chire ki se yon bann tafyatè, mèt chat la manje chat li, Epi yo vle akize tout tafyatè nan zòn nan. Sa di depi w te abitye pran yon ti kou sèlman nan men yon nèg nan yon ti plat, epi yo di wi, se ou t manje chat. Paske w se yon tafyatè. Alòske se mèt chat la ki manje chat yo, sa n ap di tout tan. Poukisa m di sa? Lipokrizi bò kote pèp ayisyen, m pa di, m p ap di pèp ayisyen. men sitou swa dizan jovenelis yo, son dal blofè ipokrit, alye asasen yo ankò, sa di yo pa vle fè mouvman skòpyon pou yo pike pwòp tèt yo. Imajine yon segond, si devan tribinal nan Miami, m ap tande kèk jounalis sou rezo a wi, m ap tande nèg, si devan tribinal nan Florid. Martine Moïse te deklare se Don Kato, se André Michel, menm si nèg sa yo m pa gen bèl lè avè yo non, men si l te deklare se te André Michel, se te kòman lòt la rele Nenel Cassy, se te Ricard, se te Don Kato. Kiyès ankò? Se te Byeneme. Bon, bon, se te Mòy! Menm si e menm fanmi an, sa pa janm rive. Sa se menm fanmi an li ye. Moyiz pou Moyiz, se menm fanmi an. Dayè se sèl li te fè Matin ri nan antèman an. Tande, men w wè si devan tribinal, Matin se premye non sa yo l te site, rezo a te kraze plat depi avan yè. Donk, lipokrizi bò kote nasyon sa a son bagay grav. Son bagay grav kòm si son bagay ekstrèmman grav. Non sèlman ipokrizi a grav, men gon lòt pati m di nou, se petèt se konfirmasyon ki vle di jisteman Jovenel Moïse asasine pa se pè, pa se zami, pa se zalye. Se sa bagay lan ye wi. Osi senple ke sa. Il n'y a pas à sortir de là. Se sa k fè mwen menm, M bezwen konprann, m bezwen pèp ayisyen kale je l pou l konprann yon seri de bagay. Pafwa m wè nou aji de manyè emosyonèl. Nou kite kouran k ap mennen nou. Lè n se ti pwason, gen kouran nou pa suiv. Men m konstate gen anpil nan nou ki kite gwo kouran ap mennen nou. Sa fè nou pa pran ti tan pou n reflechi, pou n konprann reyalite lavi a. Gen yon dal malfèktè sou rezo tou yo ap pran pòz twò gwonde, ap ranse. Ou wè yo fè silans. Alòske si te gen ankèt, yo t ap mete yo anba kòd pou konplis. Paske yo te chèf nan gouvènman an, kòman fè yo gen lajan sèvis ransèyman nan men yo pou yon prezidan asasine epi youn pa janm di anyen? Si devan tribinal, Martine Moïse te sèlman di, se te André Michel, se moun sispèk nan touye Jovenel la, se André Michel, se Kato, Evalière Beauplan, Bien-Aimé, e kiyès ankò te anfas nan, Ricard, bagay, Ou tap gentan wè rezo a tèt anba, ou tap wè tout blogè, tout nèg e bagay medya se si bagay yo, jouda yo, ou tap gentan wè yo, emisyon yo tap bèl, yo tap troke la pawòl chak segond sou sa sèlman. Bann malfèktè, bann vòlò, bann kriminèl, bann asasen, nou touye nèg la? A wè sa nap pase moun nan tenten? Tout moun ki te konn ap kòmsi fon analiz kritik de li, wi ou touye prezidan alòske men yo site non papa n nou tout fèmen bèk nou. Bann blofè. Mwen e mwen e nou tou. Ekoute, sa pa vle di ke sa Martine di yo se vre, men m vle montre n ipokrizi t genyen nan mitan nou. M pa di sa Martine di yo se vre. Dayè sa k fè m te di yè, Martine dwe prudan tou pou l pa pyeje tèt li. Paske nan tribinal ou pa ka plede di plizyè pawòl oubyen pawòl diferan. Men Martine tou li pa egare. Martine pa yon fanm sòt non li ye. Martine kapab petèt panike, twomatize, strese etsetera men Martine pa sòt. Martine pa sòt. Sa vle di ke kounye a w ap wè ekip klan Martelly yo la pral parèt grif yo tout pral sòti deyò la. Yo pral salanbe Martine la. Alòske yè se pa pou san rezon mwen retounen a yon ekstrè emisyon Stanley Lucas t ap pale depi desanm 2021, misye t ap di egzakteman sa Martine panse jodi a. Stanley Lucas pa enbesil non. E Stanley Lucas il est de la famille? Stanley Lucas nan fanmi an wi. Sa di Stanley pa egare, Stanley pa enbesil non. Ou pa konprann? Ou jis imajine yon segond Si se non youn nan nèg sa yo m sot site la, ke l te André Michel, menm si se yon malfèktè l ye tou, men ke l te André Michel, ke l te Don Kato, ke l te Nenel Cassy malfèktè, ke l te, bon, Youri Chevry malfèktè, ke l te, e, kiyès, bon, bon menm, menm Youri, menm si Youri se menm ekip la, men menm Youri Latortue, si yo, si yo li yo te site, w ap gen tan wè, w ap gen tan wè. Ekoute la sosyete, nou frajil hein. Nou frajil, nou frajil, nou frajil wi. Nou tap gentan, wè nou tap gentan fè jijman an la. Ou tap gentan wè yon seri de nèg sou rezo chak segond yo live. An nou te gentan di nou, e Don Kato t touye prezidan an, se Nenel Cassy t touye l, se Andre Michel ki touye l, e Valyer Beauplan t touye l, se sesi, se nèg Zenith yo t touye l, ou tap gentan wè sa. Men, lè nèg di Martelly, epi bouch nou tout koud. Menm yon, menm yon ti nòt, menm yon ti tèks nou pa ekri, okontrè, nap tante fè analiz lojik.

du prezidan de la repiblik Jovenel Moïse, eske ou panse Martine Moïse li ale nan bon dwa, nan bon chemen etc. Se du franse ha ha ha hay se du franse. Kite yo te di e te koman neg leogal neg manchet la jean danton leje kite yo te di e te li la ou tap gentan we rezo a anflame. Bon kite Martine ta retounen nan demen la al chanje pawòl li di bon m sispèk se Don Kato wi se nan Andre Michel ou pral wè rezo a. Nou ipokrit anpil men. Nou ipokrit anpil ou konprann m kite sa wi men se jis yon ti bagay m gade se yon ti obsèvasyon en yon ti obsèvasyon m pa di gwo bagay non pou n fè kont non men son m fon ti obsèvasyon sou rezo a ou konnen mwen m swiv rezo a tou m swiv li. M swiv li. M fè yon ti obsèvasyon. Si e youn nan nèg sa yo Martine te site, nou tap gentan fè jijman an pou kont nou. E nou tap gentan kondane tout moun nèt. Bann malfèktè, bann vòlò. Yo anba nou wi, yo wè nou. A di, ou wè sa k gen de bagay ki pase la. M di n se lipokrizi, premyèman. E dezyèman, se la konfirmasyon.

Livre par ses pairs, par ses amis, ses allies, ses proches. On jou na konprann. On jou. Yo pran n pou egare! Eeh! Nan vwa lòt bofè a. Egare n ye! Egare n ye! Mwen menm bon m di nou, nou tout moun ka egare. Mwen m pa egare non mwen. Menm si nou wè m ap pran pò mayimoulen kò m la bagay ou konprann. M pa egare mouche. Nou panse m egare? Ou tap tande scoop chak segond. Scoop, yo tap bay scoop chak segond tap bay yon scoop. Ou tap wè Twitter la, li limen avèk tweet. Rezo sosyal, tout kote ou pase tweet. Men tweet nan kò sa jou. Ou tap wè tout emisyon la depi maten, tout radyo. Men sa m tap pale a. M te di nou sa. Sa vle di on nèg nan pouvwa. Sa pa janm rive fasil non. Pou nèg ki an fas pouvwa rive elimine nèg la. li ka elimine l politikman men elimine l fizikman li pa janm fasil se nèg ki otou de ou ki manje w al gade listwa de Thomas Sankara lè yo di Thomas Blaise Compaoré ap planifye yon bagay pou li misye pa kwè non paske l konnen Blaise se zafè l se moun ni se papa l se tonton l se frè l se konseye l li pa kwè ke Blaise ka fè l anyen Fò nou li istwa yo tou. Pa sèlman rete a yon telefòn sou rezo sosyal, al sou tiktok, mache, gouye, danse, fè makak, joure, di betiz, di viv aba. Fò n fè ti rechèch pou nou konprann, pou n anrichi konesans nou. Men yo mal, yo ba nou leson yo mal. Epi yo ap fè n rayi moun, joure moun, pale tenten sou tiktok, fè makak, ti, epi n pou ekip ti vòlò. Al gade pou wè. Bagay sa son fenomèn. Majorite nèg sou rezo k ap pran pòz jovnelis yo, al gad pase yo pou wè an Ayiti. Gon pakèt ladan yo ansyen vòlò wi, ti anakè, ti vòlò, genyen se gwo jounen la nan bon repo, m di yo ap mare tonton yo ak chèn pou vòlò wi, tout moun konn sa wi. Epi nou pran yo pou Bondye epi nap fè makak nou menm san n pa pran san n pou n reflechi. M tande wi yo se jovenelis kounye a non papa yo site tout fèmen bouch yo, yo vin paka pale. Men si e te Don Kato, Andre Michel, oh! M pap ba w mantò, rezo a la, ta gentan, l ap anvayi.